Bonjou bonjou tout ti zanmi mwen yo kòman nou ye m espere nou anfòm nou te byen dòmi nou leve nou di Bondye mèsi gen moun ki gentan al nan travay yo nou di Bondye mèsi pou sa mwen menm mwen di Bondye mèsi paske m te dòmi mwen leve Gras a Dye, mwen pa malad, mwen pa sou kabann lopital, se yon gras. Mwen di Bondye mèsi pou sa. Map di chak moun ki te ede m avèk chanèl mwen an, map di nou yon gran mèsi, yon gran gran mèsi. Chak moun ki te toujou ap ede m avèk yon grenn videyo. Ki te toujou ap pataje videyo mwen yo. Ki te toujou ap kite yon kòmantè pou mwen, yon mo dankourajman. M te santi m kontan. Malgre m te dekouraje okòmansman, men, mwen te jwenn zanmi ki te konsole m, ki te di m ke m pa bezwen dekouraje, travay la se konsa l ye. E si w pa gen pasyans vre, w ap dekouraje. Mwen di Bondye yon gran mèsi paske mwen rive, mwen fè premye pa, mwen fè premye pa, mwen di Bondye mèsi e mwen di nou mèsi tou paske san nou menm mwen pa ta fè premye pa sa. Mwen ap remèsye chak grenn moun espesyalman ki te ede m Ki te toujou la pou mwen. Ki ap toujou la pou mwen. Gen anpil anpil moun ki banm sipò yo. M santi m kontan. M santi m an jwa. M santi m an jwa. Ti moun. Mwen ap di moun ki poko abone avèk chanèl mwen an. Ki se Lindia Felix. Pa neglije fè sa. Nou pap regrèt. Nou pa pou regrèt ditou. Sa nou bay kay Bondye, sa nou bay nan travay Bondye, nou sere li. Rekonpans lan, mwen pa, e pa mwen k ap ba nou l, se Bondye k ap ba nou l. Sèlman m ka di nou yon gran mèsi. M ka pase lakay nou. Èske nou konprann? Men, rekonpans lan, li nan men Bondye. Pou sa Bondye fè pou mwen, pou kontantman m gen nan kè m maten an, mwen vle chante pou m bay Bondye m nan glwa paske li fè anpil bagay pou mwen. Bondye m nan fè mèvèy pou mwen, Bondye fè anpil pou mwen. Ou menm, jodi a. ki poko gen Kris nan laviw chèche mete Kris nan laviw paske sèlman Bondye ki konn konsole moun sèlman Bondye ki met lajwa nan kè moun lakay Bondye pa gen tristès lakay Bondye se kontantman ki genyen sèlman

Tout zaj yo Amen Mwen di Bondye mèsi paske amou li amou Bondye pi gran pase tout bagay Amou Bondye li rich li pur li san mezi. Ou menm ki poko rekonèt Bondye, ou menm ki poko gen Kris nan lavi w, chèche mete Kris nan lavi w, chèche mete Kris nan bak ou. A maladi sa, ou wè valè moun kap tonbe ou menm ou la, se yon gras. Pa konvèti paske. Ou gen maladi, ou vle gen pwoteksyon Bondye lakay ou, ou pral konvèti. Non. Konvèti, poze ou, epi konfese peche ou yo. Mande Bondye fòs, mande Bondye kouraj, mande Bondye chanjman nan lavi ou. L ap chanje ou. Yon jou konsa. W ap rete, w ap gen yon anvi pou remèt Kris lavi w. Mwen menm, pèsonèlman, mwen se yon temwanyaj. Mwen konvèti a lè apre yon prèch pastè m ann Ayiti t ap fè Yon jou ankò li ap preche. Mwen santi m sal. M santi m pa pwòp. M santi m poko moun devan Bondye. L ap preche. Mwen gen yon sèl pouse ki di m. Al enskri non m pou batèm. Al mande pou yo batize m pou m refèt yon dezyèm fwa. Ebyen! Potko gen enskripsyon. M pa ka cho pou m al mande l. Bondye ou wè k te fè m gen anvi a, li pa tann 3 ni 3 semèn ni 4 semèn dezyèm dimanch aprè m te santi m te gen yon pouse ki te di m al mande pou mwen fè li ebyen yo pase anons lan lan legliz mwen ale mwen fè sa mwen di Bondye tanpri ede m pa kite m tonbe nan sa m pa dwe tonbe ankò. Ebyen mwen fèl Bondye m pat gen mwen te gen yon moun ki tap pale ansanm avèm mwen pale avèl mwen di li fòk li as fòk li asèpte men sam pral fè men sal pral fè e li menm tou gras Bondye se te yon moun anndan legliz li te ye mwen di Bondye mèsi pou sa Bondye voye yon moun sou chemenm ki Kse moun pa li ban mwen mwen resevwal ak de bwa ouvri em di Bondye mèsi chak jou nan lavim mwen di Bondye mèsi a chak segond nan lavim map di nou frèm sèm yo piga nou di na gentan chak jou m di nou sa fè sa. Fè sa, epi n ap wè ki sa k gen kay Bondye. Ki sa ki genyen lakay Bondye? Ki kontantman ki gen lakay Bondye? Ki ki sa w ap resevwa lè w lakay Bondye? Sèlman fè Bondye konfyans. Pa melanje bagay yo. Dakò frè m sè m yo? Pa melanje bagay yo. Pa pandan w gen yon tèt fè mal pou w di, a m gen tèt fè mal la, m gen 2 semèn, m gen 3 semèn, o bagay la pa janm pase, moun ap vin kote w ap di w konn a entèl ou pa mete pye w nan dlo, ki dlo k gen? Sèlman Letènèl dèzame ki se tout bagay. Si w wè w ap soufri nan yon pwoblèm ou poko ka jwenn solisyon, rete avèk pasyans, Bondye ap delivre w. Piga w fè kè sote, sèlman fè Bondye konfyans. Pa pè pwoblèm yo, paske Jezi te pase plis pou nou. Dakò e map di nou yon gran mèsi paske nou pral pran tan nou pran san nou pou nou gade videyo m yo e mwen di nou yon gran mèsi e map toujou di nou mèsi pou sipò nou pou sipò nou e map di nou yon gran mèsi pou pasyans nou e ou menm ki poko abòne a chanèl mwen an map mande w fè sa. Ou pap regrèt abòne avèk chanèl Lindia Felix. Wap jwenn bon ti pawòl. Marim fè priyè, li fè priyè, li bay konsèy, mwen menm mwen plis renmen chante. Nou ap travay pou Bondye. Nou chak gen yon bagay nou fè pou Bondye. Lè w travay pou Bondye, rekonpans nou li sere. Konprann? Babay tout moun. Mwen di nou yon gran mèsi. Yon dènye fwa, pase yon bon joune. Dakò? Bizou bizou tout moun. Ke Bondye beni nou.